Aww aww wi wi wi pa je kò konnya vre mwen te nan lespri m vrèman vre m fè tèt mwen travay pou te di m de bon bagay pou te di m vrèman vre men m pat panse si e te sa w eskize m m pat panse a sa si m te konnen e te sa tou depi avan m tap gentan kanpe w ok. Aww aww ok bon pa gen pwoblèm non m pat panse sa tap deranj w enben nou ka toujou gen yon ti randevou n ap pale e di m.
Epi pa gen pwoblèm non Patch, m ap gade mwen. Nenpòt lè m ta gen tan m ap fè w konnen. Ok. Epi ok, ok, ok Manno. Yon pwochen fwa lè n gen tan n a pale ankò. Dakò.
Bon Samy sa moun te ap tann la toujou mwen pa janm vini dim non ee men li te pase kèk kote men ou pa konnen pitit mwen sa gen la sa gen la dim non sa fè kèk tan ou vin m soti m antre kote fò ou epa m pa wè Scott kot Scott dim non sa gen men pitit mwen sa kap fèt. Ah manman ah manman m pa renmen sa ou fè a depi maten ou sòti m wè maskòt nan kay la menm manje nou pa manje ou te genyen pou te fè travay ou ale ou pa janm tounen maskòt al dòmi manman e mwen k chita la nan sofa pou kòm mwen talè a nou te la ansanm wi maskòt gen dòmi l al dòmi. Epa fòt mwen nan pitit mwen m gad a kilè m antre m wè l ta vre dakò sa pa pou pou di ankò epa fòt mwen pitit mwen padone m. Enben ok manman, m espere sa, dakò. Scott, sak genyen menm? Sak genyen pitit mwen, depi lè m vin la m tande w t ap dòmi, ou resi leve sak genyen di m nan, kòman w ye? Manman m pa pi mal nan, m pa pi mal nan manman, depi maten ou sòti, e dòmi m t al dòmi la m dòmi tou grangou, m te kite sa m chita sou sofa a poukont li.
Piti mwen, m gen yon bagay pou m di w wi. M gen yon dam sou katye a ki rele Manou m ap koze avè l. M renmen l anpil. Si l reponn mwen e li pa l bèlmè w, ou di m non sa w panse. Papa m pa kontan ditou non papa paske manman m fenk mouri. M pa panse se te bagay fanm ou t ap vin pale m lan non papa. M panse w t ap pran yon ti tan toujou. Gade kounya e bagay fanm ou gentan vwe. Ou pa t renmen manman m vre non papa. Non pitit mwen, non pitit mwen, epa mwen, epa mwen menm bat mwen menm mwen mwen te mwen menm mwen mwen apèl menl mwen mwen pitit mwen mwen konnen baka re fè vim kou sa fò mwen jwenn yon moun pitit mwen. Oh manou manou m tap pase nan zòn nan la m bat m bat yon sèm de kakòz avèw non oh kote ou pral la manou dim non sa ka fèt.
Ou konnen Patcho. Nou sot travay Patcho ou konnen. Nou sot travay pase fò m al travay pou m okipe pitit mwen yo. Men Patcho ou konnen depi lè ou fin di m bagay la ou konnen sa ap domine m depi lè ou fin di ou renmen m nan malgre m te reponn ou mal. An evre Manou, evre oo. Ebyen jodi a ou resi gon bòn nouvèl pou mwen di m non. Sa ou fè menm di m non. Wap reponn mwen jodia dim non. Son bagay map tann anlè.
Wi patche wi patche depi jodia m deklare w nou ansanm ou tande ok m dakò m dakò pou m renmen avè w men piga w fè m soufri patche.
Ohh ohh Manou epi wap bay blag sou mwen m pa kwè m pa kwè Manou si pou m ta kwè la fò ta banm yon prèv ke sa w di a si se verite.